Eh bonjou tout moun, jan de videyo sa yo m pa konn fè yo, se pa videyo pou fè zen, se pa videyo pou fè zen, se jous son videyo pou m fè, m fè pou esplike kòman ayisyen stipid, ayisyen stipid, se pa ke m pray joure moun, dayè m pa gen oken moun la pou m joure, m pa gen oken non moun m ap joure menm. Paske map gad anpil bagay sou entènèt ayisyen gen pwoblèm avèk lòt ayisyen ap joure ke yo gen kay yo gen machin ou gen si bon ou genyen ou genyen se tan mye se pou ou nap viv ozetazini non peyi rich nap viv kanada non peyi rich nap viv la frans non peyi ki rich nap viv bèljik son peyi ki rich. Peyi de lewòp sa yo se tout peyi ki devlope menn wap viv an chin gen ayisyen an chin son peyi ki rich gen de peyi ki pli rich ke dòt gen peyi ki pli rich ke lòt m konprann La Bahamas la, ou ka gen machin, ou ka gen kay, ou ka fè anpil efò. Poukisa n ap oblije joure avèk yon lòt? Wè mwen menm se pa joure m ap joure, mwen menm m vini pou m pale avè nou, poukisa n ap joure avèk yon lòt? Ap joure avèk yon lòt, w ap di ou te gen kay, ou gen machin. Ti bagay sa yo se ti bay mizè, mizerab. Se mizè, ti bay mizè, ti bay ap vin di oh ou gen kay, ou gen mèb. Gen mèb son bay nòmal wi. Son bagay ki nòmal ou gen mèb, ou gen si. Vye ti bay mizè, vye ti bay mizè. Mwen menm bay serye m pap kwè moun pòdepè ki pway fè sa vrèman vre m pa wè oken moun pòdepè ki pway di gen kay gen si gen sa paske tout moun pòdepè konnen nan zòn pòdepè a tout moun ka gen kay e si m di manman m gen 3 kay Kisa w ap di? Twa gwo kay. Twa gwo kay ke. Non, de. Mentnan de paske li pa ansanm avè papa m. Se de mezon li genyen mentnan. Li gen yon gwo kay ki epi kay la Pòdepè li menm kay la se lekòl li ye. Se lekòl ti frè m nan fè avè l. Non, jis nou pa prese ap di bagay sa yo mwen menm m pa menm prese. Bon manman m di, manman m di a si mouri kite kay sa pou nou, kite pou nou, m di manman m pa menm bezwen oken kay, se sa m di manman m de toujou, an laj ap monte li gen 70, li pa konn ki lè lap mouri, se vre, sou nan rive nan 70 an se yon benediksyon pou wè moun 30 an kap mouri, moun 25 an, lotrejou m te gade yon ti dam ki mouri, yon ti dam ayisyèn nenpòt 26 an, jèn moun kap mouri men, map gade tout an Afrik. Dak gad yon dam kongolèz menn mouri nenpòt 38 an, 37 an, moun mouri vit. Moun tèlman mouri vit li di yo oh map gade kay sa. Yon gwo kay li fè pòdepè, kay sa gen konbyen chanm menm baka konn, ou kwè kay sa pa gen 7 chanm? M pa prese bay sa, bay sa pa enterese m, mwen menm vize gran, gran fon konpani tenis, konpani tenis se sa. Vann milyon. Rete fè vye bay ti stipidite bay sa yo menn. Rete fè ti stipidite vye. Vye pou vye. Fè e kay nou genyen, nou gen mèb. Tout sa se mizè. Gen ayisyen ki tèlman soti nan mizè menn ki pa t abitye avèt kòb, pa abitye avèt lajan. Se poutèt sa m di w moun Pòdepè p ap janm fè videyo sa yo menn. Moun pòdepè Ou kwè moun pòdepè lè yap fè yon bati yon kay an ayiti lè yap bati yon mezon an ayiti dayè mezon yo pi pi piti etaj pou yo bati yon mezon moun pòdepè se 2 etaj 2 etaj pase moun pòdepè se 4 se 3 etaj 4 etaj 5 etaj Kontwole konbyen chanm a kouche. Afè moun Pòdepè ap bati kay, pi piti chanm moun Pòdepè ka fè prezantman y ap bati yon mezon la ann Ayiti, se 6, 6 chanm a kouche. Chanm a kouche pou dòmi wi, 6. Ti nièzri, ou gen kay, ou pe rich, ki sa m bay etone la Canada, ou gen kanape, ou gen salon, son bagay nòmal, son peyi rich ou ka gen kay, ou ka gen plizyè bagay, son peyi rich ou pa bezwen sezi pou sa. Wap viv nan yon peyi trè trè rich. Ou pral sezi ou gen kay, ou gen salon, m pral sezi m gen salon, m gen fou. Yon bagay nòmal, mwen bagay sa pa ka fè m sezi. Dayè tou m pa janm t abitye avèk mizè, m grandi aletranje. Rete, mwen m fè videyo a pou m di nou, rete fè stipidite sa yo. Rete fè vye bay grimas ap ri nou. Bon, e blan ki pale an kreyòl yo, lè blan y ap tande nou menm? E sa kap fè nap prouve ke nou pov wi. Pa wè, se yon peyi rich wi. Yon peyi rich, wè, peyi a rich. Yon peyi rich map viv wi, gwo lajounen lap mete kou, gwo lajounen lap mete limyè. Pase kay sa fè nwa. Yon peyi rich wi. Kouran 24 sou 24, ou pa wè, kouran 24 sou 24. Hein Yon peyi rich nap fè stipidite sa Ou gen kay ou gen se Ou bay fè video m gen kay Map gade plizyè moun m wè medam yo se medam yo ki fè plis travay sa Medam yo ap joure montre ke nou gen kòb Hein Ah m pral bay ayisyen cho pou m montre ke m gen kòb Nou pa fout gon mèd Konn pale de milyon Tankou pitit kouzen m yo, yo menm yo fèt isit. Mwen m vin a laj de setan, m fèt Bahamas. Pitit kouzen m yo gon yon konpani y ap travay la, pwòp konpani yo, yo vize nan milyon. Yo gen deja pase men m pa konnen si se 2, 200 mil dola ki pase nan men yo paske lajan pase anpil, yo nan piblisite. Wè, kouran 24 sou 24, m jis peze bouton an. Bon, e pa y aparèt. Jous pou m montre nou anlve vye bagay sa nan tèt nou. Jous m vle montre nou ke se yon peyi rich n ap viv nan yon peyi rich. Yon peyi rich se yon bagay nòmal gen yon machin. Se yon bagay nòmal gen salon. Dayè fòw gen salon, fòw gen fou, fòw gen frijidè. Ki stipidite m may fon grimas may di yon ayisyen m gen òdinatè tout moun ka gen òdinatè aletranje Canada tout moun ka gen fou tout moun ka gen frijidè tout moun ka gen mèb tout moun ka achte yon kay men gen yon bagay pou m di w tout moun pa ka gen menm stil machin m ka gen yon machin 30 mil dola tankou m te jwenn yon m te gen yon Bentley Bentley a, bon m pa menm konn si m byen pwononse pase non machin sa yo se pa ma machin m abitye konn pwononse non yo. M pa konn, machin sa yo se pa machin m abitye. Hein? M bay fè stipidite, m bay di ke m gen òdinatè. Tout moun ka gen òdinatè. Rete fè grimas. Tout moun ka gen yon salon. Kisa salon ye? Tout moun ka gon fou, tout moun ka gon frijidè, tout moun ka gon chanm, bon m gon chanm la m bay montre nou, tout moun ka gon bèl chanm, pa gon moun ki pa ka achte yon chanm 7000 dola, tout moun ka achte yon chanm. Ap pale vye grimas, yo ka achte yon chanm. M depanse 16000 dola nan 16000 dola nan yon konpa pou mayo. Epi tout mayo m kreye yo tout la. Se fè m fè kado. Bon gon dam m fè kado la m bay enpe dam nan m bay tèlman pou son dam ki te gon son dam ki gon bagay kòman rele bagay sa ye ki gon a m bliye non yon òfelina ayiti m di pran li di ke bon li wè ke m bay twòp li di non frè Ejèn ou bay twòp la 16 mil dòla m depanse la pa gen anyen e jis mayo ayiti yo ki vann Jus mayo ayiti yo ap fè makak e yo gen yon Nou stipid lè nap fè bagay sa yo Ayisyen nap fèm ri menn Bagay sa yo se mizè menn Se mizerab se mizè ap montre ke w gen Ou gen si ou gen sa Nou stipid Bon pòdepè la m gen yon tonton m ki E sa fèm renmen avèk moun pòdepè Moun pòdepè Moun pòdepè si w di ke w gen Honda Si w gen Nissan, si w gen Nissan, Chevrolet ou poko gen machin, machin moun Pòdepè se machin ki nan 60 mil dola e plis. Ou gen yon Mercedes, yon Land Cruiser, ou gen yon Range Rover, Ou gon gro mak machin nou wè nou menm nou renmen wè gro bagay ap ay sezi ki moun pòdepè ki pa ay sezi wè moun gen kay miami bay sa son bay ki nòmal e lè nap bati se chato nou stipid ap joure sou entènèt ki ayisyen ki pa ka gen kay la ozetazini men ou gen bon kredi men gon bagay tou eske ou ka achte kay la kach hum. Achte kay la kach epi kay ou gen yon ti kay epi vye bay malere sa se vye bay malere eske ou gen yon kay 1 milyon nou poko kanpe sou yon mèd hein nou poko kanpe m wè de vye kay n ap pale vye bagay nou gen gen de mezon m gen m wè nou nou gen Ayiti nou pa gen mezon la. Ale pòdepè pou wè moun pòdepè yo kman yo yon zòn ki nan nò dayiti wap wè kay yo gen se tankou se kay boujwa se kay boujwa menm jan nan pa tankou kay boujwa nan kay boujwa tankou pòwòprens. Nan yon kay tonton m gen, tonton m yo gen boujwa, zanmi tonton m yo, tout moun Pòdepè, boujwa, kat etaj, se kay sa yo ki kay, ap sezi pou nenpòt ti nyezri, ti pòt, nenpòt ti tenten yo genyen, nenpòt ti bagay. Sa fè m ri menn. Yo gen kay, yo ti men kay mwen, men machin mwen, fè makak. M ni atis yo tou wi. Atis sa yo, gen de atis yo tèlman te soti ba, mentnan si yo woule yon Mercedes, yo woule yon gwo, yo gen yon kay, y ap si. Rete fè makak sa yo. Mwen m fyè kote m te soti a. Nou menm Pòdepè, nou pa vize wo. Mwen menm se 1 milyon pè de tenis. Wè la, e li m ap travay la. Yon konpani tenis se 1 milyon. Panse byen, 1 milyon! 1 milyon pè de tenis. Imajine w m fè 15 dola sou chak. Sa ap baw 15 milyon, vize milyon. Esa fè mwen menm mwen avèk moun pòdepè, wè moun pòdepè lèy renmen lap brase se gwo kòb. Lè lap fon bagay se gwo kòb. Gwo bagay yi vize. Eeh ti bay nyezri, ti vye ti tenten gen salon. Ki moun ki paka gen salon nan. Ki moun ke yap montre ti mèb yo genyen chèz yo gade salonm gade kay mwen ki moun ki paka achte kay ozetazini fout retire sa nan tèt ou ozetazini son peyi rich yo pa gen salon son son son nou makak anpil tout sa se ti bay mizè mizè povrete e bay mizè vize gran M fyè kote m soti a Pòdepè. Lè w rive kay moun Pòdepè, Ozetazini, ou wè yo rete nan yon bèl kay. Se pa ti vye bay radòt Ozetazini. Lè w ale lakay ou wè bèl mèb, bèl bagay. Epi lè yo woule machin, gwo machin. Lè yo fè kay yo Ayiti, bon kay yo Ayiti menm se pa pale. Mwen sezi pou mwen di oh m gen òdinatè. Bann mèd. Pov, espri pov bay mizè, mizerab. Ki moun ki pa ka gon òdinatè Kanada? Ki moun ki pa gen òdinatè Bèljik, Pòtigal, Espayn? Hein Bahamas Mizè espri de mizè nou genyen ti pov Non sa fèm fè video a se paske toutan map gade nou sou entènèt.